Mèt Aristid. Video sa li tou sou tout rezo sosyo. A men son vizit misye ta fè a plizyè prezidan. Pierre Martin. Se pa Aristid sèlman.
Se pa Aristid sèlman.
Vizit ansyen prezidan Joseph Michel Martelly ki te prezidan dalor ki tal rann vizit a Che Mèt Aristid ansyen prezidan donk de la Repiblik a tout madanm li. Nan vizit la swa al gade video a wè ke prezidan Che Mèt Aristid fin pale. Nan entèvansyon Prezidan Aristide la, gen 2 bagay ki atire atansyon m e ki pa inosan. Premye bagay ki atire atansyon m se ke Joseph Bertrand Aristide di ke lè yon timoun fèt, li gen plizyè, plizyè posiblite pou l kominike a lòt moun, yon bagay de newòn e ke li gen 1 pwen 8 milyon dewòn, yon bagay konsa. E se kòmsi m te ka di w se yon mesaj dirèk ke l te voye donk o prezidan Joseph Michel Martelly. Petèt ke nan moman an l pa t konprann, men pawòl Jean-Bertrand Aristide la te klè. Li te di ke Michel Martelly s on timoun, men timoun sa a si w kite l ba l espas, l ap fè anpil dega. Ale w tande l pou w wè. Epi kounye a. Lè prezidan Aristide fin pale, prezidan Martelly ba l nan men epi li bay prezidan Martelly yon ti tap sou men l. Ou ta vle di sa? Al gade video a, li la, al gade l. Lè prezidan Jean-Bertrand Aristide fin pale, prezidan Joseph Michel Martelly ba l nan men epi Jean-Bertrand Aristide bay Martelly nan men. Epi li bay Mateli yon ti tap. Pè Mateli ta tout. Se ti moun ou ye fon poze. Madan mesye mwen menm ekoute se gran moun ki non mwen menm. E sa fè nou gen maten deba. Al gade video a pou wè. Prezidan Aristide pale de ti moun. Ok. El di yon ti moun men sa l ka fè. Donk si w kite ti moun nan li ka fè anpil dega. Li tap adrese l a Prezidan Joseph Michel Martelly. Lè l fin pale, Prezidan Martelly ba l nan men epi l bay Prezidan Martelly yon ti tap sou men. Pap! Se bèt Aristide wi. Donk se pou w di w madanm mesye, dosye restitisyon reparasyon an, je vou, je vou le di onètman, si Jean Bertrand Aristide kòmanse Prezidan aksepte, pou l ta antre nan jwèt Etazini a Lafrans lan, m ap di byen wi, si Jean-Bertrand Aristide, ansyen prezidan, doktè Jean-Bertrand Aristide, ta aksepte rantre nan jwèt lan, l ap bon pou peyi a d'une part. Si, m ap repete ankò pou nou. Nan dosye restitisyon reparasyon, pawòl wè ki sou tab la ke Jean-Bertrand Aristide ka vin le pwochen prezidan pwovizwa Dayiti. Si Jean-Bertrand Aristide, le Doktè Jean-Bertrand Aristide, ansyen prezidan de la Repiblik, ta aksepte rantre nan jwèt la, pou l ta aksepte pwopozisyon pou l ta vin prezidan pwovizwa la, nan dosye restitisyon reparasyon an gon kote lap bon pou peyi a men gon lòt kote li pap bon paske pral gen anpil batay kòman lap bon pou peyi a vi ke Jean Bertrand Aristide jiska prezan ou ka dil se sèl prezidan ki te ka oze mande la frans lajan jiska ske la frans mare sosis avèk de de moun nan peyi a. ki se de konplis pou bay kou deta donk Jean Bertrand Aristide donk si Jean Bertrand Aristide a dakò antre nan jwèt etazini an m pap ba nou manti lap jwenn kòb la kanmenm m pap ba nou manti lap jwenn kòb la kanmenm lafrans ap oblije peye kòb la kanmenm avèk. Jan bagay la ye isit la m klè sou sa. M pa konn nan ki nivo l ka ye, nan konbyen tan kòb la kapab vin jwenn Ayiti, nan konbyen tan Lafrans t ap vini pa dakò ke efektivman yo dwe Ayiti kòb la men kijan yo pral peye l. Men si Jan Mèt Aristid, ansyen prezidan de la Repiblik ta dakò antre nan jwèt Etazini swadizan

La question est donc revenue sur la table. Sètadi ke si Aristide dakò avèk pwopozisyon sa a, l ap bon pou Ayiti yon kote. Men yon lòt kote, peyi a pral kraze.
Li kòmanse, se depi nan pran pakè a, se anons lan, se. Alò, èske Lafrans, tann mwen. Donk sa vle di ke Lafrans ki te envesti,
ki te envesti pou koudeta 2004 la, li pral rete konsa? Anbe sa m di w.
Or la Fonse deja li gon ekip sou teren an deja ki te travay pou li an 2004. Kòmsi li pral rete konsa?
Otomatikman ou pa wè Pakè atake?
Vwala. Msye di madanm mesye gon kote lap bon pou Ayiti avèk Jean Bertrand Aristide sou le plan ekonomik. Wè Aristide retounen la kòm prezidan m pap ba nou manti nan kesyon restitisyon reparasyon sa a kote ke l gen bakòp ameriken lafrans ap peye lajan kanmenm. Men de lòt kote, peyi a kraze. E de fèt wè sa k kòmanse fèt. Pa gen anyen k fèt nan peyi a pa o aza. Se o aza l ye. Pa gen anyen k fèt nan peyi a pa aza. Donk kouran kouran peyi a pa ka genyen li pa o aza. Fè nwa ou wè k gen nan peyi a la madam mesye li pa o aza. Santral elektrik kouran Jovenel Moïse te gentan limen yo. Jodi a ki pa fonksyonèl yo li pa waza madam mesye pa gen ryen ki fèt nan peyi a madam mesye pa aza kote l pap bon kote ke peyi a pral kaze a banm di nou rapidman ou nan emisyon maten deba e maten deba w ye la sonje sa si gon moun la ki se advèsè dirèk de lansyen prezidan joseph de lansyen prezidan Jean Martel Aristide li rele Joseph Michel Martelly map repete pou nou si gon moun la ki se advèsè dirèk de lansyen prezidan Jean Martel Aristide li rele Joseph Michel Martelly si gon moun la ke lansyen prezidan Joseph Michel Martelly pè kochat Li rele ansyen prezidan Jean Berthe Aristide. Martelly bay misye konchant. Bay tèt ou klòch mwen. Mwen konnen. Klòch! Ande a. Pa pè nan kesyon grenn nan mouda la sa paske yo tou lè de joti a la e chat konnen rat konnen bay Maria arete la nan mitan. Martelly gen bay nan men la.
Popilasyon an bay Martelly bay nan men. A pè maten da tout.
Popilasyon te mete. Pè maten da tout. Se lou konnen si kap pale nan men. Gen bay nan men. Ok. Si gon moun la Joseph Michel Martelly ansyen prezidan de la repiblik ap veye ke Joseph Michel Martelly pè konchal politikman li rele ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide si gon moun la ki se ènmi dirèk de lansyen prezidan Jean Bertrand Aristide li rele Joseph Michel Martelly e yo tou lè 2 Chat konnen rat konnen bagay k mari a ap rete nan mitan. Mesye la pap baw manti si w vle konprann konprann se yon batay la antre bandi legal e bandi legal la vle di sa l vle di a avèk rat pa kaka. E rat pa kaka vle di sa vle di a. Bon ta vle di bandi legal eske w konn sa vle di? Bandi legal vle di ke zam lajan bandi legal vle di ke nèg la la li son nèg ki legal e li pap ba w pase e se sou zam li l konte. Konn sa vle di rat pa kaka a? Rat pa kaka a m pap baw manti se zam e sa fè mwen di nou ke antre Jean Bertrand Aristide e Joseph Michel Martelly yo tou lè 2 konnen chat konnen rat konnen bagay kman yap kanpe la men bagay la madam mesye poukisa daprè nou menm malgre ke doktè Ariel Henry pa bay prezidan Michel Martelly ansyen prezidan Michel Martelly tou sal ta dwe bali prezidan Martelly kwaze bral daprè nou menm se. Chofe prezidan Martelly pa ta ka chofe Ariel Henry non. Ansyen prezidan Joseph Michel Martelly pa vle al chofe Ariel Henry pou se Lavalas ki pran pouvwa a. Li pa vle. Paske apre Ariel Henry, prezidan Martelly pa konnen sa k ap vin apre. Li pa ta vle al sakaje Ariel epi pou se Lavalas ki vin pran pouvwa a. Donk sa vle di ki sa madam mesye? Lè w tande posiblite pou Jean-Bertrand Aristide ta vin prezidan pwovizwa, pelepepe, pelepepe! Alò, mwen menm gen yon bagay m ta di nan sa w di la a. Prezidan Martelly
gen pouvwa nan men l.
Prezidan Aristide gen pouvwa nan men l tou wi.

Jodia si w ta mande Martelly antre Aristide ak Privert kiyes lap asepte men lap di w Privert paske li ka deal ak Privert yo di l deja ou wè sa m vle di w la men gon bagay ke w di mwen panse Prezidan Martelly gen anpil bagay nan men l. Paske kanmenm gen anpil nèg lavalas oubyen fanmi lavalas ki te gentan dezòganize, demobilize.
Konprann sa m vle di w la?
Dezòganize, demobilize.
Men koute, bandi legal la toujou vivan.
E yo gen bagay nan men yo, se pouvwa yo. Non sa se klè. Se pouvwa yo. Men e, kòm se pouvwa yo. Yo apèn Yo apèn M te kab di w Bon prezidan M pa vle M pa vle pou w minimize donk M pap minimize l M pap minimize l Mwen menm mwen rekonèt Paske gon bout kòd Jan Pèt Aristide gen nan men l jiskaprezan nan peyi a M pap minimize l Li gon bout kòd nan men l Lè m di w ke nèg fanmi l, nèg la, nèg tout ekip ki te ansanm avèk prezidan Aristide, gen nèg ki mouri, gen nèg ki kite peyi a, gen nèg ki te demobilize. Lè m di bout kòd la, madan mesye, yo chak gen blan yo, lè m di blan, blan enkli nan bout kòd la. Lè m di gon, gon, gon, gon, gon, gon manèt ke l gen nan men l, ok, ki gen tout bagay ladan l. Men, men mwen menm sa m vle, sa m vle, sa m vle di a, se ke ekip.

Nap pale de peyi, nap pale de politik ak nèg kap batay. Ou konprann? Li gen plis enterè aske aprè Jovenel dayè se batay pal la sa, si se pa li se yon pwòch li. Trè byen, trè byen.
E batay.
Pa mete li a sa. Si se pa li, se pwòch li. Li gen plis enterè. Ou konprann sa m vle di w la wi? Li gen plis enterè, li gen plis a pèdi. Donk, si l te vle vag sou politik, yon nèg fin pase prezidan, si l te vle vag, li t ap vag. Li t ap vag. Dayè, dayè li pa oblije abite isi. Avan li te 1 awout. Apre li toujou en out. Di konprann sa vle di ke peyi etranje etazini isit peyi etazini donk sil te vle konsanti e sam vle diw bon popilasyon an e balon benediksyon son benediksyon mete w prezidan menm si w pral di se entèl ki te fèl se etazini men kan menm sil pat kandida popilasyon pat kouri dèyè l lèl te kandida yo pat fè manifestasyon kont li donk sa vle di popilasyon nou nou nou raple nou kan menm. Avè anfas Milan ki sa sitou medam yo tap chante nan rara nan lari a. Ou konprann sa m vle di w? Ba yo kòk a yo, ba yo kòk a yo. Donk sa vle di ke Prezidan Mateli, piske l jije, bon antouka se sa nou wè, nou wè sa ki vizib, se li toujou nan batay. Donk si li toujou nan batay. Se paske l estime ke li gen yon seri denterè ki fè l toujou nan batay. Trè byen. Èske enterè a se peyi a? Non! Men li gen enterè. Familyal petèt. Wi. Nan, nan faz, nan faz batay li la, sa vle di li, li pa ka fè bak. Wi, li pa ka. Paske la, la se pwen de fè pa mò rèd. Bon, ekoute. Ok.
Mwen m pa ka di li pa ka fè bak. Pwen de fè pa mò rèd. Paske gen anpil moun ki t ap prezidan nan plas Mateli, apre Jovenel, ki pa t ap kontinye fè batay l ap fè a. Men fas a Jean Bertrand Aristide, ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide, prezidan Martelly plis nan pozisyon ki pi frajil. Vwala, vwala, vwala, vwala, vwala. E sa k fè kòmsi lè w pran l politikman, ou pa ka, ou pa ka kondane Martelly. Kòrèk. Bagay sa, yon batay denterè. An ap fè yon batay denterè. Se yon batay denterè. Se enterè l. Klè, klè. Mwen m pa reprezenen enterè l. Klè. Men si se yon batay denterè l ap fè. Non, tout sa k gen la, ke se swa di kote de Jovènèl Moyiz, ke se swa di kote de kote Prezidan Michèl Mateli, se enterè l ye. Men nou pa konnen. Se enterè l ye.
Sa nou pa konnen, se ke popilasyon konnen se yo menm ki bay mesye yo zam nan men yo pou yo fè batay sa a. Se sa popilasyon. Popilasyon an nan mitan. Nan mitan. Men se pou l konnen se li k bay zam. M ap pale ekonomi. Ekonomi, trè byen. Se li menm ki bay zam, ki fè ke batay sa fèt. Erezman oubyen elas, se pa batay peyi. Ya malerezman. Malerezman.
Malerezman. Malerezman.
Malerezman se pa batay peyi. Malerezman. Se sa nou tout ta swete. Wè. Men se pa sa k ap fèt.
Malerezman. Antouka, donk se yon dosye pou n swiv. E Louko ou konn sa k pase?
Lè yon peyi rive nan eta sa a, pa gen oken batay ki ka fèt pou l mache si se batay peyi. Nan eta Ayiti ye la a, batay la dwe batay peyi. Paske se yon bagay ki kraze. Fòk gen yon solidarite, yon inite pou nou dakò se yon bagay pou nou leve l. Men se sèl jan wi pou nou sòti nan sa a. Kòman n ap fè leve?
E sa vrèman vrèman tèt a tout. Fòk gon ekip klè sou kesyon an ki ka fè devasman an, ki ka gen kapasite pou fè tout moun dakò sou Ayiti an. E sesi san koken, madan mesye. San koken!
E sesi san koken. San koken!
E se li, se li nou poko wè a. Paske pa bliye ke sa n ap pale la, n ap pale de enterè entèn yo. N ap gade anje donk entèn yo, madan mesye. Men e sou le plan entènasyonal, èske nou konn sa, èske nou konn sa bagay la ye? Jodi a kon mwen di n, si Jewova Travayist dakò rantre nan lojik Etazini an, piyay pou Joe Biden. Paske, kòm etan done ke se yon moun ki te deja vin ak kesyon restitisyon, reparasyon an, e de fèt jodi a ou ka ba l kredi sa, l ap pi fasil pou Etazini ateri pi vit. Paske batay Etazini yo se yon batay avèk Lafrans sou kesyon Ikrèn. Ok men la tou yap profite de batay sa a pou fon clean up tande byen madam mesye nan dosye asasina prezidan Jovenel Moïse la nou te di isi a nan emisyon maten deba ya laspè politik ya laspè ekonomik nou te di nan emisyon maten deba ke asasina prezidan Jovenel Moïse la. ka vin pèmèt ke jodi a entènasyonal la li pwofite tou fè yon clean up nan peyi a sou le plan politik. Donk li fè w elimine an fèt yon sèten pyon politikman madan mesye. Se sa fè gen de nèg jodi a la w ap wè ki te konn pale nan radyo ki pa ka pale ankò nan radyo. Ou tande yo? Gen de nèg wè, ou wè se sou Twitter yo ye, ou wè gen de nèg se sou Facebook. Ebe fè yo pale nan peyi a pou wè non. Gen de nèg ou pa tande yo ditou. Paske gen pinga pou yo pa pale nan peyi a. Paske blan an klè sou kesyon an. Li pa pral lèd pou ou nan dosye Jovenel Moïse. Donk si l fòk fè le netwayaj, e gen de moun la ki konnen trè byen netwayaj ap fèt. Donk pouvwa ou te gen yè ou pap genyen jodi a, ou pap genyen l demen nonplis. Donk dosye restitisyon reparasyon an, li enplike tou sa madam mesye. E koute, se pa ti jwèt k ap jwe la non. Kòm politik se pa afè, se pa afè timoun piti, m espere ke nou konprann sa madam mesye. Men sa ki gen la madam mesye kòm kòm jwèt, kòm e e sitiyasyon m pap ban nou manti, mwen menm pa gen malerezman pa gen Ayiti ladan l. Tout deba se yon afè enterè pèsonèl, enterè de gwoup, enterè de klan epi enterè entènasyonal. Pa gen afè Ayiti la menm. E la fè mwen te di ke depi lè m tande kesyon restitisyon reparasyon m di e Ayiti an danje se fini pou nou. Paske la Frans la Frans politikman l ap jwe tou donk an Ayiti. Ok poukisa dabò menm anbasadè fransè a nan deba kote restitisyon reparasyon an kòmanse a epi lal rann vizit donk a Jean Bertrand Aristide pou ki sa anbasadè fransè a te anbasadè fransè a menm an Ayiti a te rann vizit a Aristide wi a bon y al nan fondasyon an egalman lopital la a bon wè pou ki sa daprè nou menm donk la Frans pale te la bwa kwaze. Li a di ke Aristide jodi a kòm ansyen prezidan de la Repiblik, ou pè ke li ankò retounen o kè di deba. Si gon moun ke sa ki gen la a bon pou li, rele Jean-Bertrand Aristide. Paske ki lè sa a, bon, yo pa menm tande pale de Jean-Bertrand Aristide. Jodi a Lavalas ke w dakò ke w pa dakò donk ke lè w vire nan peyi a la a, ki fòs Lavalas gen ankò nan peyi a? Sinon petèt o nivo de la kapitale ayisyèn. Nan travay tou le peyi kòm si nan lè seksyon kominal. Alò ke yo di li gòf li gòf fòs nwizans. Lavalas se trè zafèbli. Mèdam mesye. Se nwiw lap nwiw. La nan kapital la l gen baz li pa gen pwoblèm. E jan pataj si ka bat menl koko. E pi nèg rat pa kaka ou pran lari a. Men onivo dèy vil de pwovens nan a travè tou le peyi. Sal te ye avan l pa sa ankò jodi a. Men li konn jan pataj si demen. Dapre ou menm, jan pata isit mesye. Gratitid. Men kloch la. Jan pata Aristid. Gen de moun ki kritike l, sa e pati pa l. Dapre nou menm, politikman kiyès k ap bò pase? E si gen yon nèg jodi a ki son fen politisyen, li rele Jan Bèt Aristid nan peyi a madan mesye. Jan Bèt Aristid prefere. Mete madam Maryse Narcisse devan Li pat mete Maryse Narcisse poul te genyen non Jean Paul Aristide konnen trè byen ke politikman Doktè Maryse Narcisse se zero Men loyalman Doktè Malis Malis Narcisse se 10 sou 10 pou Jean Bertrand Aristide. Map repete pou ou. Doktè Jean Bertrand Aristide, ansyen prezidan de la Repiblik. Politikman, Doktè Malis Narcisse pou li menm se 0. Men lwayalman, Doktè Malis Narcisse se 10 sou 10. Kisa Jean Bertrand Aristide ap chèche On maton an politik oubyen on nèg ki lwayal avèl? Ke l ka fè sa vle avèl? On nèg ki lwayal mon frè. Te gon pakèt nèg ki te nan lavalas, ki te gwo bawon k ap pouse kòn tankou Anèl Belizè, tankou Moyiz Janchal. Kou sa yo k pase? Li kite nèg yo ale. Li kite nèg yo ale. Moyiz joure, sote ponpe, fè pitit Desalin. Men Aristide di li menm li pa nan moun sa yo. Paske de je kale pa ka viv nan menm kay. Al kale ak Josué Bada a isit la ki Bada ou deja pa nan pati a mon frè. Sa di ke jodi a ou ka di tout sa w vle de Lavalas, ou ka di tout sa w vle de Jean Bertrand Aristide men Jean Bertrand Aristide rete, demeure yon ikon de la politik pandan misyon an Ayiti. E jodi a ankò

Jacques Chirac pipi sou li wi. Jacques Chirac prezidan fransè alepòk tranble kou fèy bwa. E 31 desanm 2003 map repete pou nou ankò Jacques Chirac pase nepòt 40 apèl a Jean-Bertrand Aristide sou kesyon premye janvye 2004. Ansyen prezidan Jean-Bertrand Aristide pran telefòn nan li di Allez vous faire foutre, merde. Jean Bertrand Aristide a Jacques Chirac e le 29 fevriye 2004 Aristide pran koudeta. Lè yon prezidan ayisyen a rive joure yon prezidan franse, moun sa vle di sa? Ou pa di ke. Se pa pou san rezon. Non. Lè yo pran l lan avyon an lè yo pa konn kote yo prale. Yo pa konn kote yo prale.
Ok? E si yo te ka touye Jean Bertrand Aristide, yo tap touye l. Aristide klè sou kesyon a Jacques Chirac, li di misye, allez vous faire foutre! Merde! o palè nasyonal pandan ke Jak Chirak tap rele l sou kesyon 21 milya nou sa di jodi a madan mesye wè dosye restitisyon reparasyon an kòm nou menm ayisyen nou pa konn sa kap fèt la nou son pakèt moun ee se manje nap chache chak jou paske madan mesye gen gwo politik sou tèt pèp la la gen gwo bagay kap diskite sou ayiti la wi se pa gwo deba k pa gen la sou dosye ayiti a non.

Konprann men epi nan moman sa nan manje manje sa tou ah bon bon epa posib bagay sa bon si se Bondye ki fè nou mal sa bon ekoute bon mezanmi di Bondye mèsi bokou donk fon lòt bagay avèk nou nan moman sa madam mesye epa gwo diskisyon ki pa gen sou dosye Ayiti an la Russie yo kè de deba la République Dominicaine li yo kè de deba epi se nan moman sa nou menm nap manje manje chat andouka nap pwopoz.